Premye kouple, Il s'aji di kouple AS zewo KS zewo zewo san N ap di yo Bonswa mesye dam kòman nou ye? Bonswa mwen anfòm Bonswa.
Bonswa Ok e nou konnen li aswè a nou pral pale sou koze nou potko pale deja Nou pral fè konesans ak piblik la nan yon lòt nivo e nou pral poze kesyon sou sa Nou potko di deja. Pou n kòmanse, m ap poze nou chak menm kesyon an separeman, Kiyès nou ye? Kisa nou potko di piblik la sou nesans nou, sou pakou nou, lekòl, metye, tout bagay, menm si ti pitit sa poko nan koze metye men li menm l ap pale nou sou koze lekòl li, pa vre? Wi. Ann kòmanse. Mwen te pale wi. Kote w lekòl? Ki laj ou genyen? Kòman w rele? Mwen lekòl Imol. Je suis e Kedchaïna Saint-Sumé.
E tu es an kèl klas? Dezyèm ane fondamantal. Dezyèm ane fondamantal. Ki sa w renmen lekòl? Ki mati w renmen? Ki sa w renmen kòm aktivite apre lekòl? Ki sa w fè ankò apre lekòl? Ki sa w renmen fè? Mwen renmen pale, mwen renmen... Ou renmen pale?
Wi. Ok.
Ki lè w pale kon sa? Legliz ou byen ki bò? Ki bò w konn pale? Ki bò w konn rete wap pale? Nan radyo, lakay ou, avèk ti zanmi w? Wi. Ok. Zanmi m, n ap fè w pase bò kote pa w. Ki sa w ka di zanmi yo, yo pot ko konnen sou ou? Non pa m se Peterson, mwen lekòl Noumishans, m ap fè... NS1, mwen gen 19 an. Ok, e wap fè NS1, apre lekòl, ki sa wap regle ankò nan lavi ou, byen pou le moman, ou son jèn ki konsantre ou inikman sou koze lekòl ou? Wi, m konsantre m sou koze lekòl mwen, bon, m poko gen anyen map regle. Direkteman, ou konprann? Men sa mwen renmen an, se ladan m benyen, ou konprann? Mwen renmen chante, ou konprann? Ok.
Donk, apre lekòl ou, ou nan NS1, ou rete 3 klas pou fini a etid klasik ou, ou ta renmen kontinye sou vwa sa ki se mizik? Wi, m ta renmen kontinye.
Men, ki jan konkou Radyo Amikal la li ede ou? avanse pi plis nan rèv sa. Bon, m santi konkou sa ede m anpil paske ane pase m te ladan l ou konprann, m vini m retounen ankò se paske m renmen l ou konprann. Li ede m anpil moun konnen m tou gras avèk konkou amikal la ou konprann. Men ou santi aprè 2 patisipasyon Ou vin pi pwòch rèv sa ou genyen an ki se fè karyè w nan mizik? Wi, wi. Ok. E ou menm ti pitit, èske depi kounya ou kòmanse ap panse a sa w ta renmen vin ye demen? Èske ou reve vin yon atis? Wi. Se vre?
Wi. Ok.
Èske ou kòmanse chante lòt kote? Wi. Kibò? M konn chante lakay mwen, m pa konn chante non men lè m konn chante, lè m konn tande mizik yo nan radyo m konn ap pede chante yo. Ok, men kiyès ki ankouraje w vin patisipe nan konkou sa? Èske se paran w ki di a, tout jounen m tande w ap chante nan kay la, al chante devan moun kounya? Oubyen ou menm ki di, manman oubyen papa m vle al nan konkou radyo amikal la? Mwen di konsa voye m paske m konn chante a. Ok, èske w konn mesye sa avan konkou a? Oui.
Salye pou. Li pa anyen pou mwen non. Men koto te, koman te fè konnen l? Zanmou? Oui.
Ok.
Di nou nou, pou ki sa ou chwazi vin patisipe nan konkou a avèk on timoun? Eske ou renmen timoun, ou renmen talan li? Di nou. Oui, mwen renmen timoun anpil, ou konn, mwen renmen talan l, ou konn, men m potko jwenn moun e sa k fè m te pran. Yo te rele m kòm si m te vin nan radyo a la, m te gen yon ti fi. Ok, se nan radyo a nou kontre. Ya, ya. Nan radyo a, ou konprann, te gen yon ti fi m tap chante avè l, li te vin pa chante avè m ankò, kounye a m te vin bay nimewo m nan radyo a, kounye a yo rele m, ou konprann, m tou vin chante avèk K-China. Bon, Menan- mwen- mwen l bon anpil, ou Ok, konprann. jiska prezan nan faz sa ou satisfè? Wi, m satisfè.
Ok, ok. E
ki mesaj ou genyen pou pou lòt postilan yo? Ki mesaj ou genyen pou tout lòt jèn ki menm jan avè w e vle pran mizik kòm metye?
Bon mesaj mgen pou lòt postilan yo, bon travay plis ou konprann, e yap bon m kwè si yo travay plis yap rive anpil, yap rive ou konprann, mesaj mgen ankò e al lekòl ou konprann, e lekòl la ki premye bagay la ou konprann, sèl sa m te ka di yo ou konprann. E ou menm ti pitit, gen yon bann timoun nan laj ou ki konn chante men ki pè vin devan moun, ki pè vin nan konkou radyo amikal la, ki pè. Ekspoze talan yo swa nan legliz sou lòt sèn, kisa wap di timoun sa yo ki nan menm laj avèw?
Mwen pa konnen si yo ka chante nan menm laj avèm men yo gen laj toujou pou yo ka chante. Ok men si yo ka chante sa wap di yo? Wap di yo Map di yo pou yo chante. Ok chante pa kite pèsòn anpeche yo chante. Ok Mèsi anpil mesye dam m te kontan genyen nou sou plato a aswè a e randevou yon lòt fwa Ok dakò Dakò Bon m ap pwofite salye kèlke moun tou M ap pwofite m ap salye tout moun ki anba layv la M ap salye Fabrishop m ap salye Landy Makeup m ap salye madam Maricol ki se madam ki se direktris lekòl Anacaona, m ap salye e kiyès ankò? Tout moun. Tout moun nèt. Anbe, nou pwofite kase randevou avèk tout moun sa yo dimanch nan Bèl Vale. Wi, wi, wi. Ok, n ap kontan wè w. Fò m salye kèk moun. M ap salye tout moun anba live la, m ap salye manman m, m ap salye tout moun anba live la nèt e m ap salye tout moun nèt e m ap salye gran sè m ki se, ki jodi a se fèt li, m ap salye ki.

Ok dako mesi.
Vwala zanmi oditè oditris, zanmi entènot, zanmi ki devan lokal radyo amikal la bò plas sent woz la mèsi paske wap swiv ansanm avèk nou nap raple w nou sot resevwa premye pami 5 koup nou pral resevwa aswè a nan okazyon yon seyans spesyal kote N ap aprann konnen pi plis postilan nou yo kote n ap aprann konnen pi plis kèk aspè nou pot ko dekouvri nan koup yo. Nou prezan aswè a e nou prezan nan tout konkou a pou fèt Radyo Amikal la gras ak moun sa yo m pral site la, Million Dollars, DG Kendo, Rentecar,

Pou sware a, mesye dam bonswa, kòman nou ye? Bonswa, nou anfòm.
Ok, e seyans aswè a se okazyon pou nou pèmèt piblik la konnen pi plis postilan nou yo, konnen kèk aspè yo potko janm dekouvri nan postilan nou yo. Eske nou pare pou egzèsis sa? Wi.
Ok, kòman nou rele? Fon ti pale piblik la de nou, di l sa l potko konnen.
Ok. Mwen mwen se Ashley Jupiter mwen soti Miton manman m gen nou 4 e mwen lekòl New Missions mwen gen 19 an map fè S3 e m panse m pa wè kisa m te ka di ankò.

Sahel. Sahel. Ashley ak Sahel. Eske avan konkou radyo amikal la, nou youn te konn lòt? Wi.
Ok. Nou abitye travay ansanm? Euh, non, pa vreman non. Se konkou an ki fè n travay ansanm. Ok. Koman, koman, koman lide pou nou patisipe an koup nan konkou a te vini? Kisa ki te pouse nou youn fè chwa de lòt pou nou vin patisipe nan konkou a? Sak te pouse w? E ou ki te chwazi l? Mwen ki te chwazi l. Poukisa ou te chwazi l?
Paske mwen konnen li abitye. Fò ti pwoche mikwo a. Paske mwen konnen ke li abitye pèfòme. Ok, Ashley, lè l te pwopoze w pou patisipe nan konkou a avè l, ou pa t ezite?
Mwen te fèk soti nan yon lòt konkou. Ok, sa pa t byen pase? Mwen te dezyèm, pou m byen di w, men se pa t sa m te espere, se premye m te espere.
E touswit m te twouve sa yon ti jan biza pou m te al patisipe nan yon lòt konkou touswit. Men mwen vin di, l ap pi bon pou mwen, se talan m ap mete an evidans, donk mwen te aksepte l paske se sa k ap pèmèt plis moun wè m e k ap pèmèt mwen rive a bout rèv mwen. Men jiskaprezan ou pa regrèt chwa a? Ou pa regrèt chwa a tou? Non. E ou menm? Non, m pa regrèt.
Ok. E, ok. Kisa nou menm nan karyè nou kòm jèn, nou deja reyalize? Eske nou soti mizik deja? Eske nou, m pa konnen. Kisa nou reyalize deja? Nou konn jwe sou sèn deja? Kòman, kòman istwa nou avèk mizik te kòmanse?
Ok mwen mwen leve legliz ok manman ma papa m yo marye mwen depi tou piti mwen komanse rap legliz ok se rap mwen te konn rap avan epi nan grandi mwen mwen vin eseye komanse chante nan komanse chante gen moun ki di ou pa gen vwa pou chante pa chante se rap ou konn rap jis ret nan rap ew fini e mwen ki te renmen lè moun ap chante. Mwen zanmi yon kouzen m ki konn chante, lè l pral pati mwen toujou di m ap pati avè l paske mwen bezwen jwenn yon bagay lakay li pou mwen menm pou m met lakay mwen tou. Lè l ap chante mwen di kijan w fè sa, kijan w fè sa epi li montre m jiskaske mwen rive konn chante.
Kounya mwen satisfè de vwa m menm ke l ap mande plis travay pou vwa m rive nan nivo mwen vle l lan men kounya mwen satisfè. Menm kesyon an Sael?
Koman kesyon an te di ankò? Ok, ki sa ou menm kòm jèn atis ou deja reyalize? Eske ou soti mizik deja? Ki jan istwa ou avèk mizik te kòmanse? Ok, ki sa Sael reyalize? Ya, mwen konn patisipe nan konkou deja, mwen konn chante nan gala. Dayè mwen te leve legliz osi. E pi lè ke m ap vin dekouvri talan lakay mwen, se te epòk. yon klèb yo te fè anm se te Save the Children e pi se te yon seyans Noël e pi anm yo tap chwazi de ti moun tankou pou pèfòme kounye a yo tap evalye e pi madam nan te wè ke mwen ka chante e pi depi lè sa ke m vin reyalize rèv la.
Nou ya apre sa ou soti mizik? Ou ye sou sèn? Wi, mwen soti mizik deja. Ok, ok.
Ok, e men apatir de konkou sa, ki jan li pèmèt nou grandi? Ki, eske nou santi apre patisipasyon nou nan konkou a, nap vin fè yon pa an plis?
Wi, kòm e di e Wilèm, m swiv li anpil, li di chak detay kont. E. Konkou an li ap pèmèt mwen abouti avèk rèv mwen, l ap pèmèt mwen rive kote m te vle rive a paske chak ti bagay ou pran oserye nan lavi an li gen yon konsekans ki swa pozitif ou negatif tou, mwen menm m panse konsekans konkou sa li l ap pozitif. Ok, ou menm Sael menm kesyon? Menm osi. Ok, bon e dènye kesyon mwen avan m kite nou ale, avan konkou a nou te zanmi?
Non. Nou pat zanmi ditou? Nou te jis konn pale.
Nou te gen salitasyon? Wi. Fò ti rapwoche mikwo a Sahel. Men eske kou kou a li rapwoche nou? Wi. Wi, plis ou mwen. Pa gen ti jalouzi bò kot mennaj nou chak? M pa panse sa non. Se kesyon kap poze. Non.
Ok.
Donk mennaj nou konpreyansif, li dakò ke kòm jèn chantè, nou kapab travay ansanm. Se sa? Dakò, enben ann kase randevou a zanmi yo e dimanch nan Belval. Wi, dimanch map tann tout moun kap sipòte nou, moun ki ap sipòte nou live e moun kap sipòte nou tou nan gran piblik lan, nap tann nou tout dimanch nan Belval lan pou yon lòt prestasyon. Mèsi. Mèsi Sael, mèsi Ashley. M sonje non nou. Dakò. Nou sot resevwa dezyèm koup nou pou sware a. N ap raple n ap gen pou n resevwa o total 5 koup nan okazyon seyans espesyal sa a kote n ap pèmèt ou konnen postilan, postilant nou yo pi byen, dekouvri lakay yo sa ou potko konnen e n ap fè sa, n ap fè tout sa n fè deja yo, n ap fè sa n gen pou n fè toujou. Gras avèk moun sa yo, Paradis Entreprise, Fabrice Shop, Fripi Fresco Naturel, Farah Delance Ann Viv Entreprise, Sapi Doré La Danse par Excellence, Madame Denise Boutique ki twouve l nan Ba Gran Rue Léogâne, Paradox Decor, Mania École Professionnelle, Dynastie Fleurs et Décor, Baye Atis, Bourad, Tchoul, Master Studio,

N ap raple se yon seyans kote n ap aprann konnen postilan, postilant nou yo pi byen, dekouvri sa nou potko konnen sou yo. Mesye dam mwen gen anpil plezi pou m di nou bonswa aswè a. Bonswa.
Bonswa. Ok.
Aswè a nou pral pale avèk zanmi k ap swiv nou sou Facebook yo, nou pral pale a zanmi k ap koute nou sou Radyo Amikal 101.9, zanmi ki aletranje yo tou sou www pwen radyoamikal dat kòm. Nou pral pale ak zanmi tou ki fè deplasman bò plas Sent Woz la pou gade nou sou gran ekran. Nou pral di yo sa yo potko konnen sou nou. Apa sa nou di deja yo, mwen se entèl, mwen soti tèl kote, ann di zanmi yo kiyès nou ye ofon. Tout sa yo dwe konnen.
Bon avanm kòmanse map salye tout moun k anba live la tout moun ki fè deplasman pou vin sipòte chak grenn atis nan konkou sa yo gen andeyò a anplis tou map salye yo pou kouraj yo pou kouraj yo ki te la toujou la pou bay radyo a sipò pou 18 èm anivèsè sa sponsò yo map salye tout map di yo anpil respè pou yo pou travay sa yap fè a paske san yo tou M mèt di konkou sa pa t ap jan l ye a. Sipò pa yo a enpòtan anpil.
Ou poko reponn kesyon an non. W ap tou reponn oubyen w ap kite l entwodui epi apre sa w ap reponn? Ok. M ap di bonswa ansanm avèk mwen menm. M ap di bonswa ansanm avèk tout moun ki anba live lan. Epi sa map di tout moun konnen deja m se Ana mwen se moun Leogane mwen se moun Leogane mwen lekòl imòl map fè istwa m gen 17 an so m ka di tout sa m sot di yo la e sa m tap di tou men kòm li gentan di l deja m pa oblije redi l ankò ok kounya menm sa l di yo ou pral di nou yo sou ou menm Pase tale a entwodwi sot entwodwi.
Bon be ok ok tou pou tout moun ki pot ko konn nou an tou paske a chak fwa ke live lan ap fèt gen nouvo moun non pam se evens mwen menm gen m gen 21 an ok m fin m tèmine ane sot pase a e m espere ke ane a la tou Sipò ke moun yo ap bay pou konkou sa, li yon bon sipò kòmsi pou yo pa kòmsi febli nan wout
pou ke yo toujou rete fèm a konkou sa, paske se konkou t bay pi gwo posiblite nan Leyogàn. Bay tout anpil jèn, bay anpil jèn viziblite ke pou yo wè yo, paske gen talan t kache vrèman, se gras a konkou sa ki fè ke mwen menm tou se gras a konkou sa k fè yo ka wè m gen talan.
Anpil vizit, anpil gwo atis. De menm tou nan vil la, lè w ap tande gwo atis k ap fè it epi tou. Petèt tou konkou sa, bagay sa yo, li bay anpil ti jèn viziblite tou ka ap chante nan konkou sa. Ou ka petèt, ou ka pa vin jwenn yon gwo djaz kòmsi. Pran w pou w entegre w ladan l.
Kanmenm, wi, pi gwo bagay ki gen nan Leyogàn nan ou ka benefisye ladan l. Petèt ou ka jwenn yon rara kòmsi pou fè ti posiblite w dèfwa pou w bay. Fi sa yo. M renmen sa. M kontan tande temwanyaj sa yo. M ap fè yon ti tounen sou kòman ou rele l ankò? Ana. Ana. Ana ou gen 17 an, ou lekòl toujou nan S 3. Wi. E èske pandan w nan S 3 ou rete 2 lane pou fini lekòl e ou gen tan bati yon rèv ki gen rapò a mizik? Èske ou wè mizik pami sa ou pral gen pou fè demen?
Wi banm di w sa w Di m di m pitit di m Sa m te toujou m te depi lè m piti m toujou reve m di m toujou di m ta renmen yon atis tou sa men m pa t janm kòmsi chache kote ki gen konkou pou m ale m pa t janm kòmsi met lide sa nan tèt mwen sa moun ki toujou kòmsi ap pouse m kòmsi pou m met talan m deyò se mèt kiflò bigman li toujou avè m li toujou ap di m konsa Ou kapab, fonse, fonse. Mwen vini wi, fò m vini nan konkou a. M toujou di, a m timid, m pa p vini. Li di non. Kounye a, ane a la, li enskri m, li di fò m vini. Kounye a la menm, m vini, kounye a. Tout moun wè, ki talan m genyen? Tout moun bò lakay mwen ap di, e wè, te konn chante, e bagay sa yo. Poutan m te toujou konn fè l, men m pa t janm konn fè l. Kòm si devan tout moun pou yo wè l. E kounye a, y ap di. Yo sezi.
Eske pandan konkou a ou santi moun bò lakay ou, kamarad lekòl ou wè w yon lòt jan? Wi. Ki sa ki chanje? Yo toujou al swiv mwen anba live lan epi yo toujou al sipòte m bagay sa yo. Epi yo vin ban m plis kouraj, yo apresye sa. Ok.
M ap fè yon ti kite Ana pou m rejwenn, raple m prenon an.
Evens. Pou m rejwenn Devens. E ou fini lekòl, èske mizik se youn nan opsyon w ap panse sou li pou karyè w, pou ta fè vi w? Bon, pou m di w byen tou, li se youn ladan l men, fò w ka wè ki jan peyi a ye. Petèt ka pa gen posiblite. Men si pa gen posiblite, w pa ka mize sou sa sèlman. Donk mizik se youn, w ap ka rete mizik kòm rèv.
Ki jan istwa w te kòmanse ak mizik? Bon, pou m byen di w, m pa t vrèman gen yon bèl istwa an mizik paske m pa t konn kòmsi antame de sa sèlman. Se pandan peryòd konkou a m mèt di w m ap entèprete, men se pa yon bagay ke m te pran an chaj kòmsi pou m te fè. Ok, ok. E, men ki jan w santi? Konkou radyo amikal la kapab ba w yon kout men nan avansman w nan mizik. Men bon, pou m byen di sa, paske pou mwen menm, se t ap yon gwo rèv si m ta vin yon gran atis parapò a konkou sa. Se parapò a konkou sa tou ki fè ke m kapab wè vrèman ki talan ke m genyen. Men si, kòmsi nan yon sans. Toujou fèl nou k toujou fèl toujou bay atis sipò kòmsi pou yo vanse pi devan se tap yon gran yon gwo gwo gwo bagay mwen yon gran plezi kòmsi pou mwen amikal ap edem e kòm janl ta konn edem yo pou lap edem janl konn ede lòt yo e pou lap kontinye ede lòt kap vini paske se pou sa son bagay mèt di son lekòl nan peryòd la. Bon, se pandan ke m vin achte yon ji pou m bwè deyò a. Ana te vin achte ji tou? Li te vin, li te vin kòm si se, li te vin eseye vwa l. Ok, ok, ok. Men w menm ou pa t ko nan afè konkou? Non, m pa t ko. M te gen tan di ane a, kòm si m pa t gen tan, m te gen tan di m pa p patisipe. Le moman ke l wè m, se te Franslin ki te nan konkou avè m ane pase, li te gen tan konnen ke m te ladan l. Kounye a, li preskri m, li di m konsa. Ti dam sa pa gen moun pou m chante avèk. Kounye a m di m pa gen tan bagay sa yo. Kounye a m pale avè l. Kounye a l pale avè m, m konprann li. M jis fè sakrifis la, m kreye yon ti tan pou m ka vin avè l. O, o, si m byen konprann e pou li w vini, Ana w dakò?
Wi, li, li, li di m, li di m li vle, li di m li vle chanpyon kounye a m vini. Ou vin ede l chanpyon? Wi. Ana, sa vin di a e pou defann tèt ou?

Ou santi l ba w randman? Ou satisfè de pèfòmans Ana? Wi, m satisfè paske li fè anpil travay. Men malgre ke travay ke l fè a m satisfè de li men sa pa kòmsi otan ke pou m ap kòmsi satisfè de sa pou m pa fè l travay plis toujou pou l santi ke l gentan twò fò bagay sa yo pou l ap vin lache pi devan. Men nou santi apre konkou a nou ka kontinye travay ansanm? Wi, m santi sa.
Kisa n panse n ka fè kòm pwojè? M vle kòmsi nou tou nou tou ta vle kòmsi rete nan mizik lan fè de de mizik ansanm bagay sa yo. Ok ok ou menm tou Ana ou pa gen pwoblèm pou kontinye travay ak misye? M pa gen pwoblèm. Menm si l dyòl lè.
Mwen menm m deja sot kote k gen mizik deja. Ki bò ki bò ki bò? Papa m se maestro bagay sa yo. Ok men pa w pa t dakò chante avan non?

Toto ok Sa di dayou mi wè w a mikwo lòt ane k ap di file kòk yo Wap chante Remix la file nan bann nan y ap file kòk la pandan w ap jwe s Ok m ap vin M ap vin M ap
vin mete m bagay sa yo Ou ka chante pou gwoup la ou ka chante Toto n ale kiyès ki chante nan nouvèl de jèn ane a Moustafa Moustafa Ou pral al men chante Non mwen pa nan rara. Non mwen pa nan rara.
Ok mèsi mesye dam. Nap fè m la sa. Ok ok.
Avan m ale avan m ale map salye tout moun ki anba live yo pou yon lòt fwa ankò. Map di yo mèsi pou sipò yo. Mèsi avèk tout tout sponsor ki te chwazi met men avè yo ane a. Map di mèsi a staff radyo a. Pou mwen se yon plezi aswè a pou m te la avè nou. Dimanch nap kwaze ankò. Ok. An salye bebe tou avan m ale. Randevou dimanch, m swete w wè w Ok.
nan kav yon ane a. Mèsi, mèsi mesye dam, se te twazyèm koup nou pou aswè a. N ap raple n ap resevwa 5 koup e avèk 5 koup sa yo n ap fè plis konesans, n ap aprann konnen pi byen koup yo e deja nou gen avèk nou sou plato a Katriyèm oubyen avan dènye kouple pou sware a nap di yo. Mesye dam bonswa kòman nou ye? Bonswa. Bonswa monsye Jerry. Mhm. Nan fòm?
Wi. Wi. Ok, aswè a se di piblik la sal pot ko konnen sou nou. Donk nou pral prezante nou men nou pap di menm bagay nou te di deja yo. Kisa piblik la dwe konnen l pot ko konnen? Ok.
Non pam se David Faneca, non atis mwen se Fayou.
E sa selman bibi klè pot ko konnen? Non! Kiyès ou ye, sa wap regle, eske w lekòl, sa wap regle? Ok. Mwen menm, mwen nan kou nan lekòl manya. Ok.
Ou fini a lekòl klasik deja ou byen ou kanpe wal nan lekòl pwofesyonèl? Mwen kanpe. Ok.
Mwen al nan lekòl pwofesyonèl. Nan ki opsyon?
Kwizin patisri. Ok. Ok. Pou lòt ane, pou m te ka kontinye lekòl la. Ok. Ok. Nap fon ti, nap fon ti kanpe sou ou pou n. rive sou misye. E non pa mwen se Jean Marie Phaimien Pierre e men non pwofesyonèl lan se Lens, Lens le sage m kapab di pou atis lan tou. E mwen se bon m kapab di ke mwen se otelye, mwen aprann otelri e tourisme nan fakilte INEREP ou ane 93 e aktyèlman mwen se pwofesè an

An gwo se sa. Ok. Men nan tout, nan tout aspè sa ou genyen lakay ou kòm pwofesyonèl, ki plas mizik li menm li genyen? Bon, mizik, m te kapab di li jwe yon gwo wòl nan vi pa m. Paske m kapab di, tout sa m ap regle m mete mizik avan tou. Li mèt avan ke m al travay oubyen m ap prepare kou. mwen alèz fòk m tande mizik la avan. Si ke m pa tande mizik, m oblije swa m dòmi lè ke telefòn mwen gen chaj pou m tande mizik, sa m ap gen pou m prepare a pou m prepare l. Men jis avan se mizik avan tou. E sa k fè, gen moun ki toujou di m, poukisa w oblije gen toujou avèk yon kas? Men m toujou di ke bon. Se avèl kem viv e sak fè mwen pasyone anpil de mizik klasik m renmen yo anpil yo lè map tande yo sil pèmèt ke mwen enspire anpil poum fè pe enpòt sal te kapab ye a map prepare yon pla oubyen m te kapab di map fè yon tab kas mwen nan zòrèy mwen m pa teni kont de sa lòt moun ap di. Men sof ke se mizik lan e pi fokis sou sa map fè a. Se sèlman sa. Ok, men kijan ou wè avni ou? Ou wè ou kòm yon pwofesyonèl nan lòt domèn ou sot site yo pandan ke wap fè mizik kòm pasyon ou byen kòm konpleman? Ou byen ou wè a lavni mizik ap genyen yon, ta dwe genyen yon plas prensipal nan vi ou? An gwo, m te kapab di nan fas kem fè deja, m panse ke. M ap rive nan tout ansanm paske m tou lè 2 m travay avèk yo tou lè 2 ansanm pa egzanp m kapab pral mete vwa la nan stidyo epi an menm tan ke m pral travay men sa ka rive depi m wè m rive nan stidyo a sa pral depann de filing ke m pran m bani travay la pou m avanse sa vle di ou abitye monte sèn ou abitye wi wi wi paske mwen mwen te patisipe an 2020 Wi, 2020, nan konkou chan evanjelik Perfect Production, kote ke mwen te mwen gen onè merit epi mwen gen yon gita. Ok.
E epi mwen abitye chante nan, m te kapab di nan gala deja, e nan lòt gradyasyon e tou sa, epi mwen mete vwa sou mizik deja, e n ap avanse timidman. Men m kapab di kad sosyal jan ke stil de konkou amikal lan se premye fwa ke mwen patisipe ladan l. E malgre tou men nou avanse paske objektif lan se ki sa l ye? Depi lè w se atis il fo ke ke il fo ke w gen zòrèy. Ou gen zòrèy pa m toujou di yon moun ke m se m jis m just yon reyalist. Pa e pa paske mwen legliz mwen se batè legliz pou m pral di konsa ke Mwen paka rive nan nivo sa Paske lesansyèl se mizik M gidwa pa kenbel M gidwa pa kenbel pou mwen avanse vwala M gidwa pa avanse pou m bal di konsa ke m ap kite legliz pou m antre nan djaz Pa egzanp mwen Pou mwa desanm Mwen te soti avèk yon gwoup ki se LTC, Les Talents Confirmés. Mwen genyen mwen menm ki se Lens epi Mann La Souriante epi yon patnè ki rele Sopramelody. Nou mete vwa sou yon mizik ki se Eske n ka fete Nwèl? Men, lè w ap tande mizik sa, li, w ap wè se yon mizik sosyal ke l ye. Men, ki antre, m te kapab di ki se tradisyon nou yo ki fin ale. Lè ke m te pase nan radyo, yo di m, bon, mizik. Pou legliz eske yo pa eske yo pap mete w deyò. Ke wi ou vle ajoute sou sa l di a. Wi mwen menm depi piti map chante mwen te nan koral avèk mwen te toujou. Lè kòmsi gen yon pwogram al aprann metye.
Men a lavni ou wè w kòm yon atis epi k ap fè lòt koze? Oubyen ou wè mizik kòm prensipal aktivite w? Mwen menm mwen ladan nan tou de bò yo. Ni nan pwomosyon m. Di s on rankont mwen menm m pa ka konprann li. Paske nan zòn bò lakay mwen li pa. m kapab di, se sèl moun anndan lakay mwen ki ka eseye konprann mwen. Paske m pa renmen, kòm m te ka di sa, pou m pral nan ti zanmitay avèk kikseswa. Men nou rete trè pwòch, sòti lakay mwen, pase nan kafou an fòk m mouri ansanm avè l. Men. Sig kòm manman l, manman l gen dwa di, o, pa wè w pase l pou al m voye je w menm. Gen dwa di, o, m pa twò non men pandan se tan ke m gentan wè moun nan. Sa vle di m pa yon moun ki. Manman l ap tande a, di manman l tande ou konn ba l manti. Wi, non, li konnen sa vre. Ou konn wè l epi ou fè tankou w pa wè l. Wi, li konnen sa, li konnen sa vre. Li konnen ki jan pou fè pou mwen m pale avè l pou. Lè m travay nan Vodepol epi m tou pase vin devan radyo a m tou tann li. Vrèman vre lè m vini a tout fatig e. M chante, lè m fin chante, bon, m pa menm ko fè yon bon tan ap tande mizik la menm. Ok, m repete, epi kman di, a, nou kapab wi, pwogrese. Epi, nou stil kontinye travay, epi nan dimanch, mwen te gen pou m t al mete vwa sou yon mizik, nan kadan ke nou vini, m ap di non, e mwen m pa konn kòman sa fèt. Sèlman sa. Menm, m te toujou ap priye Bondye. M di Bondye, si w vle pou m al nan konkou a. Kousa w di Bondye?
Wi, m priye. M di Bondye, si w vle pou m al nan konkou a, si se volonte pa w, pou m jwenn yon moun pou m te ka entèprete mizik la nan konkou a. Mesye Big Man jwenn plizyè moun pou mwen. Wi. Ok, ok.
Men nou konte kontinye travay ansanm? Wi, paske mwen genyen gwoup LTC epi mwen gen yon lòt band ki se Posib kote ke nou gen konsè e malgre m kapab di pou jan difikilte yo gen nou ap abiye pou transpò men m swete entegre ladann pou nou ka stil rete nan mizik paske mwen Kontinye chante, pandan m nan konkou an, mwen gen konsè. Pa egzanp dimanch m gen pou m al chante nan yon aktivite. E mwen gen konsè le 20, mwen gen konsè mwad me, e mwen gen lòt aktivite lekòl gradyasyon. Mwen gen yon gradyasyon 24 avril ki se fakilte kote m te ye a. Etidyan yo tèlman bagay yo di m pa ka pa vin chante pou yo. Mwen gen pou m antre kafou pou m al. M pa sèlman kenbe afè mizik lan sèlman, m di bon. An nou pataje konesans, pandan m gen dwa ap fè gato, m gen kontra gato, m di bon, n ap avanse n ap fè gato ansanm. Si ke gen yon resèt ke li pa byen enbi de li, ke m di bon ok, mwen konn fè l, n ap fè resèt la ansanm, n ap avanse ansanm. Si ke mwen pral fè sèvis tretè nou aktivite, ke oubyen m ta di mwen gen pla m ap prepare, an n ale. Sa m ap fè an, nou fè l pou nou avanse ansanm, se pa sèlman mizik. Sa ka rive ke si mizik lan li pa ka ba l kòb, la pou le moman men si sa kapab bal kob li kapab bal kob la nap avanse ladann lè n kapab plis fokis nan mizik mizik lan kapab ban nou kob alavni an n ale avèk mizik lan men kanmèm nou paka stil rete kanmèm avèk men pandan ti rapwochman sa nap pase pil tan ansanm mennaj nou pa fè jalouzi nan nan Ok, menaj nou. Tou lè de gen ta konnen. Ok. Menaj pa m gen ta konnen, menaj pa l gen ta konnen. M pa wè pou ki rezon pou al gen kòm si difikilte nan sa. Ok, ok. Men, e, nou menm kòm chantè, nou menm kòm atis, si menaj nou pwòch yon lòt atis konsa l ap travay avè l, nou pa p jalou non? Bon, mwen menm. Ou kapab di m fò moun malad nan sans sa a. M pap pran. Ok, rakonte m. Yeah, m pap pran. Serye, m pap pran. Paske m konnen ki, m konnen ki sa sa gen ladann. Ok. Paske gen anpil moun m kapab di ki gen dwa wè fason ke m ye. Pa egzanp m kapab di moun bò lakay mwen. Lè yo wè m sou moto ansanm avèk Fane Richard, sitou pa egzanp nan lè n ap sòti la, gen anpil moun k ap gen mit nan tèt nou ke n sòti yon lòt kote. Ok.
Men.
Men nou pa fè sa, non? Non. Non. Ok. E, e sa k fè tou, w ap jwenn um, menm menm manmi Jo, manmi Jo di konsa bon. Gen moun Manmi Jo kap se manman l. Oui, se manman l.
Kap di konsa ke gen moun ki tap gentan koz avò deja Faneisha. Lenson, li di sa pa bagay non. M di bon pou ki sa? Nou stil la nan mizik, pou ki sa m oblije chanje sa? Pou m pral di konsa ke m pral ba bagay la yon lòt konotasyon. Sof ke nou nan mizik, Nap avanse nan mizik jan ke n kapab la. Non m pa konte nan mizik la. E sak fè m pa bezwen moun nan pou kòm m te ka di sa pou l gen yon popilarite pou l gentan nan bagay non. Paske nòmalman moun kap twonpe w la gendwa ba w kote w pa janm konnen. Nan di bebe bebe bebe bebe l tou ale.
Non m pa non m pa antre nan lojik la. Sof ke nou ansanm ok m ka bon depi w. Depi m wè ke m gen dwa ap chante la, m gen dwa bò kote w la, m chwazi rale yon chan. M rale yon chan, ou wè m ap chante l, sa fè m renmen chante akapela. Pou moun bò kote m nan, depi li, m wè li adapte l avèk mizik lan, m gen dwa di ok, ann avanse ansanm avèk sa. Si w ka chante, nou chante, n avanse. Tankou gen yon chan, depi m rele mennaj mwen, m toujou ap chante l pou li.

Tande ya pale mal de ou menm lè yo wèm bouke mwen pa vle w panse ke map bouke renmen w. Depi wè map chante chan sa li menm li tou pwofite l pran ansanm avèm la depim wè moun nan lka chante tou mpa kite son lòt moun ki pral konble plas la pou mwen mwen pran afèm. M konprann.
Sa vle di, si m byen konprann la, ou vle di se se mennaj li t pou ta ap chante avè l? Non m pa di sa Non m pa di sa Sa son konkou li ye Konkou ret konkou Men pou m pral di konsa Ke di fèt ke mennaj mwen Pou l pral di l pwòch yon atis Bon mwen atis mwen ye deja
Donk èske ou konsyan ou pa ta dwe pwòch misye Wi

Ke son bagay m di m jis mete l alèz paske se atis mwen ye, depi se atis ou ye se mwen menm ki pral konn tèt mwen kounya. Pase m konnen m gen mennaj se mwen ki pral konnen ki fason kounya m pral jere m ansanm avèk moun m ap entèprete mizik lan. Kòman mwen menm kounya la mwen pral ye ansanm avèk moun sa. Men ou si w pat gen mennaj deja ou panse misye te ka yon bon pwofil, yon moun ki te ka mennaj ou?
Bon.
Wi wi. Gad sa ap fèt. Wi ou non. Nap swiv sa ap nap swiv. Nap swiv sa kap fèt wi. Menm ke menm kesyon pou ou zanmi. Non nan kite sa la nan gad sa ap fèt. Ok mèsi. Mèsi mesye dam. Rendez vous dimanche prochain nan Belval plaza. Dako.
Mèsi
anpil, pwoteje mennaj nou. Vwala, se te dènye koup la wi Mix. Se te avan dènye, avan dènye koup la. E nou, nou ap pase yon bon ti moman ansanm avèk zanmi yo la, ansanm avèk postilan. postulant yo, mèsi a tout enstans ki pèmèt ke moman sa li menm li posib aswè a byen avan nou resevwa dènye koup la kite n fè yo on ti koukou million dollars bon bagay DG Kendo Rent-A-Car pou tout lokasyon machin nan komin Leyogàn e nan zòn avwazinant yo.

Sapidore, la danse par excellence, Madame Denise Boutique, nou di l deja, Paradoxe Decor, Mania Ecole Professionnelle, Dynastie Fleurs et Decor, By Atis Bourad, Tchoul, Master Studio, Chalè Records, Chef Vanel, Paraison. Mesye dam bonswa, nou se dènye koup, senkyèm koup, senkyèm e dènye koup n ap resevwa Pou sware a, nou pral pale avèk zanmi entènot yo, pale avèk zanmi oditè yo, men nou pral sitou di yo sa nou potko di yo deja, sa yo potko konnen. Kòman nou ye? Bonswa zanmi m, nou anfòm? M panse ke nou anfòm. Bonswa, nou trè byen. Bonswa, ok. Kisa zanmi yo potko konnen sou nou yo dwe konnen? Sa n ap regle, kiyès nou ye, kisa lavi nou ye? An n pale.
Bon. E deja map salye chak grenn moun kap swiv nou e men m panse ke nou chak chak grenn moun nou chak gen yon vi pèsonèl nou chak gen de bagay ki pèsonèl ansanm avè nou e men an menm tan m panse ke wi m panse ke sèlman sou dosye mizik lan m panse aktyèlman la nou sou menm pwen nou sou menm travay nap travay menm jan m panse se sa l ye pou domèn mizik lan. M panse se li kap devlope tou nan live sa ke nou ye la pou moman an. Awa misye prete pou m. Wi frè m. Kiyès ou ye? Ann pale zanmi yo. Ok, mwen se Starji Polivalan ki se non atis mwen. Mwen te chwazi pran non sa paske. E m son moun ki vreman konte star Lè m tande Lè m pale Lè yon moun pale de mo star M santi ke s on plezi pou mwen paske mwen m ta renmen wè m yon star yon vrè star yon moun ki depi depi yon moun pa depi yon moun di m star m santi m fyè bon sa s on fyète pou mwen sa k fè m mete star G G an menm ki vle di gran m pran G a pou gran epi m mete star G polivalan paske m s on polivalan tou dèfwa m rap E malgre se se malgre m gen yon rapè pèsonèl, yon rapè ke m renmen e si li menm ki enfliyanse m nan domèn rap lan, men m ka di m se yon polivalan kanmenm. Donk se non an se Star G Polyvalent kòm tout moun ta ka konnen e m gen anpil avni nan domèn mizik lan. Sa m chwazi di l poutèt preparasyon m, poutèt e talan m paske se pa mwen menm ki di l, se pa mwen ki toujou di l men lè m ap chante A chak fwa m chante, se konsa sa grandi nan mwen. Se konsa m grandi avèk domèn mizik lan. Chak fwa m chante, m wè moun di, a, ti nèg sa a konn chante. Chak fwa m chante, m wè moun di, ti nèg sa a konn chante. Kounye a, m oblije kontinye avèk domèn lan jiskaske m vin di ke m ap bati yon rèv sou domèn mizik. Epi, men mwen jodi an. Donk. Men, pou le moman, kote w ye nan lekòl, sa w ap regle? Mwen lekòl Senjan. Ok. M ap fè S4. Donk, tout sa m ap regle nan moman an, mèt di w, se domèn mizik lan ke m vle, ke m vle yon, m vle l priyorite m. Ok. Paske, lè moun di w atis, se pa sèlman y ap di w atis, epi ou menm pou pa asime responsabilite ou. Donk, fò ou vrèman hat pou jere, fò ou viv, wi, kòm atis, fò ou moun pwouve ke non an ou pa gen l pou granmèsi. Se pa sèlman talan an. Fò ou pwouve talan an, epi pou moun. ap kontinye ansanm avè w jis pou w ka rive kote w vle rive an. Ou nan S4, se sur ke w kòmanse panse a sa w vle fè demen, mizik se youn ladan yo? Wi, mizik se premye an. Ok.
E paske nan moman sa a e nan tan sa a ke n ap viv la e sitou nan peyi n ap viv lan, si ke w remake ke w gen yon talan e talan ka fè viv, donk m panse ke se vrèman yon baz pou kreye yon siksè pou Voudemesndieu. Matmwazèl? Di nou plis sou.
Alò mwen ap kòmanse konsa, mwen se Roseline Mergile, mwen fèt Fondwa, Atomgato, alò nan dizyèm seksyon komin Leyogàn nan. Mwen grandi la, mwen fè etid klasik mwen la, mwen fè etid inivèsitè mwen la. Aktyèlman m ap fè yon staj nan inivèsite Fondwa. Ok, e men kòm etidyant oubyen kòm stajyè kounya, Ki plas mizik gen nan lavi w? Alò, mizik li jwe yon gwo wòl nan vi m paske mwen konnen ke mizik ka fè anpil bagay pou mwen. Se a laj de uitan, donk mwen te kòmanse salmodye legliz katolik. Premye fwa m te fin fè sa, m wè anpil moun te apresye, m di bon si m fè l m te tou piti, m fè enpak, donk moun yo renmen l, m panse si m grandi konsa m ka fè plis bagay pou zòn nan, poukwa pa pou peyi an, m panse sa. Ok, e nou 2 a, ki jan nou kwaze?
Alò, m panse. Kwaze nou li yon ti jan li funny men se pa rapò avèk mennaj mwen donk li te konnen li te patisipe Se zanmi mennaj ou?
Wi li patisipe nan konkou li patisipe nan konkou deja li te dezyèm epi li di a li konn chante epi li di m ke l ap fè m patisipe nan konkou ki se konkou amikal la donk li di m e Iverson konn chante li ka fèm chante avèl donk premye fwa m te chante avèl se lè n vin nan repetisyon nan radyo a epi li te rantre epi mwen menm tou m vini nou chante ansanm depi lò n ap travay. Ou ajoute anyen?
Mwen menm? Sou rankont la?
Donk
rankont la m twouve ke li te enpòtan. Men, jan l di a, se konsa l te ye. M pa kwè m gen twòp pwen pou m ta ajoute. Men rankont sa vin fè yon fyète pou mwen, paske m fyè de talan ke m rankontre a, e m panse ke nou ka gen yon bèl avni nan domèn mizik lan ansanm. Nou konte kontinye travay ansanm? Wi, nou konte kontinye travay ansanm. Ou satisfèt de Randman li bò kote w? Wi, m satisfè paske yon moun m te jis wè lè l ap pèfòme, lè m gade live Facebook, m di wòw li kapab. Men premyè fwa m vin chante avè l, li etone mwen etone paske nou pa fè repetisyon ansanm epi nou jis vin nan radyo an la, l ap chante epi mwen m akonpanye l. Donk m wè amoni an li te pafèt donk m di wòw s on talan konfime. Oke, donk nou konte. e fè pwojè ansanm kisa yo ye konsa? Pou kounya nou gen pwojè poun fè yon cover mizik konkou an donk m panse son bèl travay nap nou kòmanse travay sou li. Ok e kisa mennaj ou t di ou pandan konkou a e lè li fin prezante w m pap m pap fè sa w pa vle m fè a lè li fin prezante w misye èske w dil kisa w dil kisa w dil èske w dil a m satisfè mèsi pou zanmann nan kisa w dil. Alò li menm li toujou kesyone m vrèman jodi an pou l mande m èske m wè sa li te di m nan se vrè. M di l wi paske mwen m te suiv li tou nan konkou an men m pa t di mennaj mwen si m t ap suiv li. Men lè l vin fè m rankontre l m di a m te konn suiv li m wè l te ka chanpyon donk m panse se li ki t ap chanpyon nan konkou li te patisipe a. Donk lè l vin fè m chante avè l m di wi m satisfè. E mennaj pa w nan tou sa?
Bon, pou di m gen mennaj. Ok, ok.
E, eske pandan konkou a, e, lè tout moun wè w ap chante, y ap gade w live, e, pa gen ti fi ki pwoche w, non? Bon, e, An n pale. nou ka jwenn sa, nou ka jwenn sa. Nou ka jwenn sa, bon, m ka di konkou amikal pote yon siksè pou mwen, se sak fè m fyè de li nan moman la. Paske se yon konkou ki fè anpil moun ap pale de mwen nan moman an, anpil moun kap swiv li, anpil moun ap di ke bon se yon bèl talan, sa kap di ke se mwen kap chanpyon. M jwenn anpil, anpil felisitasyon nan akoz de konkou amikal. Sa vle di ke gen yon kantite de moun ki pa t konnen m ki vin ap konnen m kounye a. Se sa k fè m bezwen vòlè yon okazyon, yon, yon popilarite pou m ka tou avanse plis. Ok. E, m pral poze w yon kesyon enteresan. Ou pa bezwen ri, e pa kesyon dwòl. E, m kontan se mennaj ou ankò ki akonpanye w, ki di w li, li, li vle w al nan konkou sa. Sa montre. E mesye a li vle wè byen pou ou men li pa gen ankenn enkyetid apre popilarite ou vin ap genyen pa gen ankenn ris pou li pèdi ou non? M panse li sansib pou mwen anpil men li toujou montre ke Lè se pwofesyonèl k ap travay, m ap jere sa m gen pou m jere a. Li menm tou, m panse nan domèn li ye a, li se fotograf, donk m ta sipoze jalouz anpil paske l gen anpil fi ki ap fè foto tou sa. Men li menm tou l ap gen nan men l. M pa kwè. Misye pa fè foto pou ti medam toutouni yo non? M pa kwè.
Gen yon ekip fi ki te pa fè sa. Non, m pa kwè paske m pa renmen l. Ou pa dakò l fè sa tou? Non. O! E tout bon? Eske w entèdi mennaj ou pou l pa fè foto nude? E ya m di l sa, m di l sa. Klèman?
Wi. Ok, ok, ok. Anben mesye dam, m ap swete nou siksè pou swit konkou la epi randevou dimanch. Ok, mèsi.
Bon bagay.
Mèsi anpil. Se te enteresan, nou te kontan ansanm avè w. Mwen menm tou m te kontan pale avèk nou. Mèsi anpil mesye dam, mèsi, mèsi, mèsi, bab remix. Mèsi mèsi nèt. Mèsi tout moun ki t ap swiv nou aswè a nan kad seyans spesyal sa nan okazyon konkou Radyo Amikal FM. Se disetyèm edisyon an konkou dentèpretasyon Radyo Amikal. Se te mwen menm Dyeri Maslin pou te prezante w seyans aswè a. Aswè a nou t ap pale avèk koup yo, nou t ap pale avèk postilan, postilant yo. Sous sa, sou aspè ou pot ko konnen deja sou yo, ebyen nou espere sa te pèmèt ou dekouvri anpil bagay de postilan yo e sa te pèmèt ou enjoy ou tou paske pa moman nou te fè ti relakse avèk zanmi yo. Nap kase randevou avèk ou dimanch nan Belval Plaza pou on seyans pou on seyans kap gen rapò avèk talan.

Paradis Antrepriz, Fabrice Shop, Fripi Fresco Naturel, Farah Delance, Ann Viv Antrepriz, Sapi Dore, La Danse par Excellence, Madame Denise Boutique, Paradox Decor, Mania Ecole Professionnelle, Dynastie Fleurs et Decor, Bayatis Bourade, Tchoul, Master Studio, Chalè Records, Chef Vanel Paraison epi Elegancia Dry Cleaning. Babay tout moun, bòn sware, randevou yon lòt fwa pou yon emisyon nan kad konkou dentèpretasyon Radyo Amikal la, men pi pwòch randevou sou sèn nan se pral dimanch, men demen nap gen yon lòt seri dantrevi avèk koup yo. Non pam se Dierry Maslin pou te pote seyans aswè a pou ou, nap kwaze ankò.